Byeneme dan le Senyè, zanmi ou menm ki fidèl alekout, frè e sè de patou, nou salye ou dan le bo non de Jezi Kris, notre Sauveur. Nou byen kontan pou opòtinite ke nou genyen ankò yn fwa pou nou kapab etidye ansanm avèk ou Leson Ekòl Saba a Nou nan leson 5. Leson 5 gen pou tit Chalè Ekstrèm. Pandan ke nou ap pale de chalè ekstrèm nan, nou sot pase 2 jou la ki te vrèman fè cho nan tanperati atmosferik lan. Chalè sa ke y ap pale nan leson an li genyen yon kontèks relijye, yon kontèks espirityèl de preferans. Ki sa l vle di pou nou? Nou te wè nan leson yè lan ke Abraam te pran chalè sa a. E se yon egzanp li ye pou nou paske nou menm tou nou gen dwa ladan l, nou gen dwa te ladan l, nou gen dwa gen pou nou vini ladan l. Men de tout fason. Depi w se kretyen, w ap pran nan chalè sa a. E vèsè ke n dwe sonje pandan semèn nan, li di, Li te fè Senyè a plezi pou l te kite yo kraze l pa lasoufrans. Apre ke l te fin livre vi l nan sakrifis pou peche nou te kapab padone, li gen pou l wè posterite l, e jou li a va long anpil. e travay Senyè a ava gen anpil siksè nan men li. Enben, ou konnen, zanmi, frèzesè, nan Ezayi 53, vèsè 10, ke se de Jezi Kris ke yo t ap pale. Èske travay Senyè a gen siksè nan men li? Enben, nou kapab di wi, paske mwen menm avèk ou, nou konnen lapawòl de Dye. Nou konnen ke Jezi Kris te mouri resisite e l ap prepare yon plas pou nou kote trè byento nou ap ansanm avè l. Nan leson yè lan, nou te wè ke Abraam pase pa yon peripesi. yon pwoblèm, yon difikilte, se Bondye ki te mete l ladan l. Pou l te kapab bay yon sakrifis, se Bondye te fè l pou yon rezon. Pou ke te kapab montre nou ke li toujou pi bon pou nou lè nou obeyi a Bondye san nou pa poze kesyon. E se sa Abraham te fè. E mezanmi frè e sè pou jodi lendi 25 jiyè a, Nou pral antre nan yon lòt leson e tit lan se Israël ki te egare. Anvan nou etidye maten an, an nou priye le Senyè. Papa nou ki nan syèl la, nou beni non ou pou bonte ou e pou gras ou. Pou sa ke ou fè pou nou, ou pèmèt ke nou reveye maten an pou nou kapab etidye pawòl ou. Piske se ou menm ki bay entèlijans, nou mande w pou w ban nou kichòy pou n kapab konprann sa nou pral tande la yo e mete an pratik. Padone peche nou yo e fè nou di byen. Se nan non Pitit ou Jezi Kris nou priye w e pou glwa non w. Amèn. Izrayèl egare. Nan leson jodi a, yo pale w don istwa, bon, pou nou menm ki konn li liv Oze, Oze se te yon pwofèt de Letènèl e li montre ke gen anpil leson ke nou kapab aprann nan istwa sa a. Enben, leson an di w nan kesyonè la, istwa Oze a li genyen de leson ki pwisan pou l anseye nou. Sitiyasyon Oze a li remakab, madanm ni, Gomère, te kite kay lan e li te fè pitit avèk lòt nèg. Byenke li te seksyèlman enfidèl, Bondye te rele Oze pou l te reprann madanm ni e pou l te montre l Kalite lanmou ke l te gen nan kè l pou li. Istwa sa a se yon parabòl sou Bondye e Izrayèl. Lè Izrayelit yo te kite Bondye e ke yo te ale nan pwostitisyon espirityèl avèk lòt dye, Bondye te toujou renmen yo e l te vle montre yo lanmou li. Men, se pou nou ta kapab gade ki metòd ke Bondye te itilize. Li ta vo lapèn zanmi frèzesè ke ou pran ke ou ouvri bib ou pou li nan Oze 2 vèsè 1 a 12. M swete ke w te kapab li l ansanm avè mwen, men pou ou menm ki pa gen Bib, paske m konnen dèfwa ou konn ap tande leson an pandan w pral travay oubyen pandan w ap retounen sot travay, ou ankò ou te gendwa nan travay epi ou genyen telefòn ou, ou genyen kask ou nan tèt ou pou w ap tande. Map pran tan pou mwen li l pou ou. Nan Oze 2 vèsè 1 a 12, ki metòd Bondye di ke la va itilize pou l ta ramne Israyèl a li menm? A ki sa eksperyans sa yo sanble? Enben ou kapab wè premyèman ke Israyèl tap grandi. Yo te vin kankou le sab de la mè, yo pa t kapab konte yo ni mezire yo. E kote yo t ap di yo pa pèp Bondye, y ava di yo fis de Dye vivan. Pitit Jida yo e pitit Israël yo ava rasanble, y ava ba yo yon chèf, e y ap sòti nan peyi sa a Parce que se ava on grande journée. Wa va di a frère yo Ami et a sœur yo Rushama. Li di plede plede kont manman w parce que li pa madanm mwen et mwen pa mari l non plus tou. Ke l retire de figi l prostitution sa yo et anndan li adultère yo. Si se pa sa ma va depouye l, ma mete l toutouni. M'a mete l' menm jan a jou l' te fèt la, m'a va rann li sanblab a yon dezè, a yon tè ki pa gen anyen fètil sou li, e m'a va fè l' mouri de swaf. E mwen p'ap gen pitye pou pitit li yo, paske se timoun pwostitisyon ke yo ye. Manman yo pwostitiye, Li konsev e e moun sa a ki te fè yo a li te dezonore tèt li. Epi li di m prale jwenn mennaj mwen yo. Mennaj mwen yo ki ban m manje, ki ban m dlo, ki ban m lenn, ki ban m dra, ki ban m luil e ki ban m bagay ke m bezwen. M prale jwenn yo. Se poutèt sa li di, M ap fèmen chemen l lan avèk epi n, m ap mete miray devan l pou l pa kapab jwenn wout li. L ap pousuiv menaj li yo e li pap janm rive jwenn yo, l ap chèche yo e l pap wè yo. Epi l ava di. Men mwen m prale map retounen vè premye mari mwen. M te m te byen ere avèk li. Li pa rekonèt ke se mwen menm ki te konn ba li ble, mou, lwil. E yo konsakre a Baal lajan sa avèk lò sa ke m te konn ba li yo. Se poutèt sa. Map reprann tout sa m te konn bay. E map retire rad sa yo, kouvèti sa yo ki te sou li yo, konsa la va toutouni. E konsa ma va dekouvri wont li nan je mennaj li yo, e pa genyen pèsonn moun ki ava delivre l. Douz vèsè sa yo Yo pale de mwen menm avè w. Douz vèsè sa yo, yo pale de aksyon ke mwen menm avè w nou poze. Lòske Bondye te retire nou nan sa ke nou te ye, lè m di nan sa ke nou te ye, m p ap fè pèsonalite, m ap pale de mwen menm avè w, nou te nan pwostitisyon, nou te nan vodou, Nou te nan tout kalite move zafè, nou te nan vòlè, nou te nan adiltè, nou te nan tout kalite bagay ki pa fè Bondye plezi. Sa se anvan ke l te pran nou kote l te pran nou an. Lè nou fin rankontre avèk Bondye, nou pran desizyon pou n ta kontinye nan menm bagay sa yo ke n te konn fè yo. E Bondye di, m p ap pran sa nan men w. Pandan ke w dispoze ale, al jwenn mennaj ou yo. Moun sa yo te konn ki te konn ba ou ke w te kwè, ki te konn ba ou sa w te bezwen yo. Bondye di l ap mete de zanbich, l ap mete de zepin, l ap mete de miray sou chemen w pou w pa ka kontinye konsa w ava retounen. Ase souvan nan lavi pa nou, nou konn genyen moun ke nou ansanm avèk yo, ke se yon zanmi, ke se yon fanmi, e dèfwa se madanm oubyen mari, e dèfwa se pitit, ki pran dispozisyon pou li deplase, pou li pa rete bò kote w, e lè w aprann bagay sa yo di bon mwen menm mwen fini avèk entèl. Mwen ta vle diw zanmi frères et sœur ou wè mo sa ke w fini avèk entèl lan si jamè ou te konn dil pa repetel ankò chak fwa w ta anvi dil panse a Bondye si Bondye ta di yon jou bon mwen fini avè w si Bondye ta di yon jou mwen fini avè w M pa bezwen wè w ankò, m pa bezwen pran kontak avè w, m pa bezwen konn kote w ye, si w mouri sa pa di m anyen. M swete ke pa gen youn nan nou ki janm di lòt moun sa. Men si w konn di moun sa, ou pral sispann apati de jodi an pou w pa janm di moun bagay konsa ankò, ke w fini avè l. Paske si Bondye te fini avè w ou menm, ki kote w t ap ye? Si Bondye ta pran dispozisyon jodi an pou l di bon m fini avè nou, nan ki sa nou tap ye? Enben zanmi frè e sè, istwa sa li soulve de kesyon ki byen enpòtan sou jan nou fè eksperyans nou de Bondye lòske li ap mennen nou a la repantans. Bondye pa janm fini avèk nou. Se nou menm wi k fini avèk Bondye. Ou konn ki jan fini avèk Bondye? Lòske li pale avèk ou. Lòske li ba ou de rèv, de sonj, li voye de predikasyon pou ou leve wal legliz. Puiske se nan legliz lokal lan wale sa predikatè a ap di a ki gen rapò a ou menm nan ou konprann ke son moun ki te bal on tripotaj sou ou ki fè ke li pale de se jan. Ou bliye pou ta konprann ke se lespri de Dye ki revelel sa lap di a paske gon mesaj ladan sa lap di an pou ou. Si ou leve. Ou ale yon lòt kote, kankou ou ta al nan yon lòt peyi, nan yon lòt eta, nan yon lòt pwovens, nan yon lòt departeman, e ke yon predikatè preche sou sa ke ou bezwen nan vi w lan, ou gen tandans pou kapab pran pou anbrase l. Lè sa a, oubyen chita. Kèlkeswa jan Bondye chwazi pou l voye mesaj lan ba ou, se pou w pran l. Menmsi predikatè a te konnen w, menmsi predikatè a te konn istwa w, lè l pale, Si sa l di a gen rapò a sa w ap fè a ke w ta sipoze repanti, panse ke se Bondye ki voye mwayen de repantans sa a pou ou. Premyèman, lè nou ap eseye fè eksperyans avèk Bondye, nou riske pou nou pa rekonèt ke Bondye se li menm k ap travay. Sa rive ou tande moun nan kap pale de sa w ap fè yo, piske se yon moun ki konnen w, ou sispèk ke se, piske se pastè legliz lokal lan, piske se yon moun ke w konnen ki ap preche an, sa l di an se avè w l ap pale, ou fache. Ou anvi ale pi lwen? Non, frères et sœurs, se pou w aksepte mesaj la ke w tande a, pou w chèche chemen larepantans. Leson an di w lè Israël t ap viv eksperyans sa yo, osi dur et douloureuse ke yo te ye, li te difisil pou yo te kapab rekonèt ke se Bondye ki t ap travay pou yo kapab genyen le salut. Loske chemen nou bloke par des epin pikan, e kan genyen de muray ki kanpe devan nou, e ke nou pa konnen kote nou prale, eske se Bondye? Lòske bezwen ke nou, bagay de baz ke nou bezwen yo ta disparèt, swa nou ta malad nou pa ka travay oubyen nou pèdi dyòb nou, bagay yo pa mache pandan yon bout tan, oubyen yon bagay te kapab anbarase nou, eske Papa nou an te kapab nan mitan tout bagay sa yo? Verite an sèke, Kèlkeswa sa ke nou resanti, kèlkeswa sa ki ap pase otou de nou, Bondye toujou ap evre pou l mennen nou a la repantans paske li renmen nou anpil. Èske w tande sa nou di la a? Kèlkeswa sa w ap andire kèlkeswa sa k ap pase nan vi w. Lè w menm ke w te kapab anvi akize akize Bondye se Bondye ki kite sa rive, wi Bondye gen dwa kite sa rive li granmoun li fè sa l vle. Èske w ka kesyone l? Ou gen dwa kesyone l men lè l ba w repons lan w ap gade byen w ap wè sa l fè a se pou byen w wi. Donk se sa k fè leson an di w Kèlkeswa sa w santi a, se pou w toujou sonje ke Bondye ap evre pou ke li kapab mennen w a la repantans paske l renmen w. Dezyèmman, nou riske pou nou mal konprann Bondye lòske l ap travay pou nou. Nou kapab rekonèt ke Bondye ap travay Men nou pa renmen sa lap fè a. Paske nou tout, nou ta renmen bagay yo fèt jan nou vle a, san difikilte. Enben Bondye pa travay konsa. Bondye ap mennen w kote w sipoze rive a. men se chemen pa l l ap fè avè w. Èske w prè pou sa? Oubyen, èske w fè eksperyans lan deja? Èske w konprann ni? E lè eksperyans la ta va rive pou ou, èske w ap aksepte l? Bondye genyen plan pou ou, e se jan l vle l l ap fèt. Alò, kan nou santi ke nou blese ou anbarase, li fasil pou nou blame Bondye ke li kriyèl, ke li ke li pa entèveni ou ke li pa sousye l de nou. Men se pou w pa bliye ke Bondye toujou alèv pou l kapab renouvle ansanm avèk ou alyans damou sa a ke li kase avè w depi jou w te aksepte l kòm Sovè pèsonèl ou. Ou menm, menm jan avèk Israël, egare de tanzantan, nou pèdi chemen nou. Nou te sipoze fè adwat, nou fè agoch. Si n te fè adwat, wout lan pa t ap long, men lè nou fè agoch, nou gen yon detou pou n al fè. Se kankou m ta di w, ou nan yon wout ou pa kapab fè U-turn pou retounen. Se tout kontou lan pou w al fè. Travèse, kondwi ale 20, 30 mile otou de lak la, otou de montay lan. Pou w kapab retounen kote w ta sipoze ye a paske pa gen retou ou pa ka fè U-turn se le tour pou w fè. Byen souvan on ti moman dinatansyon fè w fè on bagay ki mennen w lwen, ki fè w andire pi lontan ke w ta sipoze andire. Li rapòte ke pèp Israyèl la te sipoze pase karant jou anvan yo te antre nan Latè pwomiz. Yo pase karantan. Nou pa konn konbyen tan ke nou genyen pou ke nou ta kapab rive Kote nou gen pou nou rive a. An nou rete anba zèl Bondye pou ke lòske lap evre, lòske lap travay pou nou, nou kapab kite l travay, pa ale de l, pa al fè sa nou pa ta sipoze fè. An nou eseye konprann e pou nou konprann kankou nou te di w deja il fo ke nou genyen lespri de Dye nan nou pou ke nou kapab rekonèt la vwa de Dye kankou nou te wè nan leson yè lan pou ke nou kapab konprann e konnen lè Bondye ap aji Li genyen alafen de tout bagay sa yo, lanmou l ki pral manifeste nan vi nou, lanmou l ke l pral montre nou, paske se paske Bondye enterese a sali nou ki fè Li mete on seri de bagay devan nou, e bagay sa yo, se a la repantans ke y ap mennen nou dapre sa ke leson an di jodi a. Nou kapab andire dè zeprèv, nou kapab fè fas a dè choz ke nou ta panse ke nou pa t ap janm gen pou nou fè. Men piske se Bondye ki pale, an nou koute. Annou obeyi. Bondye te voye Oze al reprann madanm pwostitiye sa a. Anpil moun te kapab konprann ke se te yon bagay literal ke l te ye, men se yon senbòl dapre sa ke leson an di nou, dapre sa ke nou konprann. Konsa, se ou menm, wi, ki fè sa k pa sa, ki te fin anba zèl Bondye epi ki ale. Nan vagabondaj, ale apre lè Baal, al sèvi lòt dye. Li pa kite w mouri. L ap ramne w alarepantans. Annou pran sa ke Bondye genyen pou nou yo pou ke nou kapab arive o pò dezire. Nan Oze 2 vèsè 14 a 23. Li pale an kèlke sòt de sa ke Bondye vle fè pou nou. Nou p ap li tout pasaj la, men ann li vèsè 21, 22 e 23, Se mwen k ava fiyanse ou pou tout tan. Se mwen k ava fiyanse ou pa lajistis, ladwati, lagras e lamizèrikòd.

nan peyi a, e m ava fè mizèrikòd, m ava di a, Lo ami, ou se pèp mwen, e l ava reponn, Bondye. Bondye pwomèt pou l fè de choz. Donk, sa w dwe fè, se pou w mande o Sentespri pou l montre w si w ap elwaye w de Bondye nan yon domèn de lavi w. Si ou rekonèt ke w te kouri ale lwen Bondye, poukisa w tann, poukisa w ap tann e ou pa retounen pou vin pase pa kruzè de purifikasyon sa a ki ap kapab pèmèt ke ou retounen a Bondye? Kisa k anpeche w Abandone tout bagay bay Senyè a kounye a. Enben, vini non frèzesè. Vini repanti. Pwoblèm nou yo ap rezoud, difikilte nou yo ap disparèt, e na va viv pou letan e pou letènite. Bondye gen plan pou nou. Pa rete nan chemen an egare. Li dispoze pou l fiyanse w, pou l renmen w, pou l fè tout sa w bezwen. Vini a li jodi a e ou pap regrèt. Se yon leson ki renmen mennen nou, ki vle mennen nou a la repantans. Kèlkeswa sitiyasyon ke n te ladan l avan, Creuset Chalè ekstrèm, difikilte, aso de satan, pwoblèm k ap dewoule otou de nou, tout bagay sa yo ta kapab mennen o dekourajman. Men Bondye mande nou pou nou retounen vin jwenn li e nou ava genyen lavi. Enben zanmi, frè e sè, se sèvitè Gabriel Benoit ki te pote leson an pou ou jodi a. Rete avèk la pè de Dye e nou ba ou randevou demen si Dye ve pou nou kapab kontinye nan etid nou yo. Etènèl dezame Papa nou ki nan syèl la nou beni non ou pou bonte ou e pou gras ou. Nou mande ou pou entèveni nan vi nou, pou ba nou direktiv, pou montre nou Ki kalite travay ke w ap fè otou de nou e an nou? Konsa nou kapab konprann ke se ou menm ki alèv. Nou mande w ton Sentespri pou ke n kapab disène sa ki ap pase otou de nou, pou ke nou konnen vwa w, paske si nou pa abitye tande w, Nou pap konnen lè wap pale. Nou pap konn ki vwa ke l ye. Céleste Père, nan moman sa a, nou mande w pou w ba nou ton Sentespri ki ap pèmèt ke nou rekonèt vwa w e lè w pale na va kapab swiv, na va kapab tande, na va kapab mete an pratik, na va kapab obeyisan. E a la fin, na va genyen pa avèk ou lòske wa va retounen sou le nue du ciel. Nan moman sa a, Seleste Pè, nou vle ankò yn fwa mande ou pou jete yon rega favorab sou nou tout ki pa pòte nou twò byen. Sila yo ki malad, genyen ki lopital, genyen ki ap travèse de moman nwa dan lèur maladi, nou mande ou pou aji pou yo. Menm jan lontan Lè w te su latè, ou te konn jis pale, epi gerizon an te fèt kote l sipoze fèt lan. Kounye a ou dan le syèl, jis di yon mo, sèvant ou yo, sèvitè w yo ava geri. Seleste Pè, nou konnen. Ke dèfwa difikilte yo rèd pami nou. Pwoblèm de tout sòt, traka, pwoblèm imigrasyon, pwoblèm travay, pwoblèm fwaye, pwoblèm de zanfan, e menm de pwoblèm a legliz, Nou mande w, o Etènèl, pou entèveni nan lavi chak pitit ou yo k ap tande. Kèlkeswa pwoblèm ke nou genyen, kèlkeswa maladi ke nou genyen, Ou kapab rezoud bagay sa yo, Seleste Pè. Ou se le gran matematisyen pa ekselans. Ou se le gerisè. Se ou menm ki te kreye nou. Donk ou konn tout anndan nou, kèlkeswa maladi ke le peche pouse pou enfiltre anvan anndan nou, le san de Jezi kapab disparèt yo. Se sa k fè nan moman sa a, nou mande w, o Etènèl dè zame, le san de Jezi sou chak pitit ou yo ki ap tande priyè sa a. Konsa maladi yo ava disparèt, pwoblèm yo ava rezoud, Kè a va rejenere. Le Sentespri a va renye sou nou e na va genyen lavi etènèl. Beni nou de tout sòt de benediksyon, san zoubliye le padon de nou peche, ka se le peche ki anvlope nou si fasilman ki fè ke nou pa kapab fè sa ki dwat devan zye ou. Papa nou ki nan syèl la, aji pou nou non. Kanpe pou nou, pale pou nou, Ou ka mache pou nou, ou ka kouri pou nou, pa gen anyen ou pa dispoze fè pou nou. Si w te kapab bay Jezi Kris pou vin mouri pou nou, sèl Pitit ou an, pa gen anyen ou p ap fè pou nou. Sa k bezwen travay, ba yo travay. Sa k bezwen lagerizon, ba yo lagerizon. Kèlkeswa lòt bagay nan sosyete, nan lavi nou ke nou bezwen, Ba nou yo, non Seleste Pè, e n'a va rann glwa e onè a non ou jou aprè jou jiska lafen. Tande kri nou, beni nou, padone peche nou yo ankò yn fwa e ba nou entèlijans pou n kapab retni leson ke nou tande la a. Pou nou kapab toujou konnen ke lè w alèv

Mentenan, e o syèkle dè syèkle. Amèn. Zanmi frè e sè ale an pè ke le Senyè vou benis e randevou nou se pou demen si Dye ve pou on lòt leson ke Bondye beniw.